Nou. Se pou tout moun rete dousman banm banm fon tès sou silans la pou m wè. Bon an n gade gen moun k ap pale wi la. Se pou tout moun rete an silans. Mesaj nou pral bay jodi an fò n tande paske jodi a Se 5 fevriye 2021 nan 2 jou map gen 4 tran prezidan mwen vle lakay mwen nan nòdès mesaj m bal bay la pou lemond antye tandel m vle silans nou mwen vle silans nou paske mwen sonje an 2013 gon manifestasyon malfeti Epi te gon jèn gason, m sonje msye. Petèt swa msye ka pati oubyen l la toujou. Msye msye pran yon bal nan pye. Li pran yon bal nan pye lè sa a m bòt kote n a fè kandida. M sonje m te vini Chalamòl Jinyò k la. Te gon lot jounalis m rankontre yo, m rankontre yo Fò Libète, mwen vin di m di yo eske nou vle m ban nou la verite pou kisa Fò Libète ak Wanament pa ka gen kouran. Te genyen nouvo direktè, sa vle di direktè depatmantal edikasyon an ki te reprezante sosyete sivil. Mwen te monte Pòtoprens ansanm avèk ekip sa yo. Yo te ba yo espwa. Men m te vin reyini avèk yo pou m ba yo laverite, pou m te di yo, Pap ka gen kouran, ni Fò Libète, ni Wanament, paske santral ki genyen nan Pak Karakòl la twò piti pou bay Fò Libète ak Wanament kouran. Epoutan yo te kontinye ap ba yo manti, yo te vle fè yo konprann ke santral sa a te ka ba yo kouran. Depim monte prezidan son sèl bagay politichyen genyen prezidan an dil tap met kou an fò libète ak wanament li bay manti li pa bay li de je kontre manti pa fò jodi 5 fevriye a mwen la. M vin devan nou paske m te vin pran pouvwa nan men nou. M te vin pran pouvwa kote m te di nou zam ki man ki nan men nou an kat kat idantifikasyon nou, kat elektoral nou. Se li menm mwen di lè pou n te mete l nan urn nan se nan bank ke n depoze l. Se sa m vin tounen ban nou maten an. Mwen vin di nou kote nou voye m nan apre katran. Eksperyans ke m fè, fè m konprann ke peyi sa a Gon sistèm ki etabli ladann avèk yon kategori moun ki yo menm yo di se yo k moun epoutan nou menm nou pa moun epoutan gade m gade nou. Sistèm sa ki di nou pa moun nan. Se prezidan peyi kote sistèm peze souse sa a ye, se prezidan peyi sa a m ye. Jodi a m pran desizyon sistèm sa a, m ap kraze l nan non w. M ap kraze l, poukisa m ap kraze l, se paske se yon sistèm ki konstwi e se pa depi jodi a l la m vle nou konn sa. Menm sistèm sa a, se li menm ki te pran nou soti jis ann Afrik. Li kenbe nou nan esklavaj pandan plis pase 300 zan. Lè nou gen yon moun ki te pran desizyon, ki pran tèt lame endijèn nan, li ban nou endepandans, Vètyè nan Nò, an 1803, an novanm 1803. An oktòb 1806, twa zan apre yo tiye l, sistèm nan rejenere tèt li. Depi 17 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la. Li pa janm chanje. Se li k la. Se li jodi a k la. E m pwofite voye nouvèl bay nèg yo. Jodi a, kote m te ye Otwoudinò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan. ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo m p ap ka vin sèvi yo. E m konnen l te di yo sa. E mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou nou wè si m ka ret avè nou. M p ap ka vin sèvi nou. Gade m byen pou nou wè. M p ap janm ka vin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo k devan m nan la. Les oubliés de la République moun depi nou fin tiye Dessalines yo nou tiye prezidan nou asasine prezidan nou ekzile prezidan nou anprizone prezidan men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye. Nou pap ka tiye sa, nou pap ka asasine sa, nou pap ka anprizone sa, nou pap ka egzile sa. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidan sa a tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou. ke peyi a pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katrèdtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Prezidan sa a li vin di nou konsa, se pa posib pou depi Desalin fin mouri, on moun pou soti Gonayiv pou l ale Pòdepè l oblije fè 4 senkèdtan. Prezidan sa a. Li vin di nou konsa, lè gen solèy, se pa kriye pou moun yo ap kriye. Li vin di nou konsa ke solèy la, nou ka fè l tounen dlo. Sa vle di nou ka met sistèm ki mache avèk solèy pou wouze jaden yo. Prezidan sa a, li vin di nou konsa. 1 milyon moun k ap travay nan agrikilti yo, 284 rivyè k pral jete nan lanmè yo, prezidan sa vin di nou mesye mete tèt avèk li pou nou konstwi baraj sou tout rivyè sa yo pou nou wouze jaden yo menm jan sa kòmanse fèt baraj Maryon k pral inogire la a le premye me e baraj Latanri k ap konstwi jodi a moun malfeti k te konn inonde. Yo pa wè dlo a ankò, men yo pa janm poze tèt yo kesyon kote dlo k te konn inonde yo a. Yo pa janm poze tèt yo kesyon sa a. Se sa prezidan sa a vin di w. Prezidan sa a vin di w konsa, ou menm ki te gen kontra sa yo nan men w, ke l koupe yo ki fè w mal la, ki fè ke jodi a tèt ou pati, on sèl pwoblèm ou genyen. Tande mesye, ban m pale avè nou. Bon m te di ti rès la e pou pèp la bon kounya son ti rès manda k deranje nou sa nou gen ak ti rès manda la on ti rès manda son ti rès manda bon banm di nou poukisa nou pat pè katran epi nou pè ti ane a konsa hein on ti rès manda se sak deranje nou mesye mesye fòn pa bliye. Map pale avek nou oligak kowonpi nan peyi sa. Sonje m nan kanpay mwen sa m te di? Mwen te di o komansman ete la pawol, la pawol ete avek Dye e la pawol ete Dye. Jodi a m deside pou m komanse pale a pep mwen anko paske se yo ki te banm pouvwa. M gon grenn bos men l kanpe devan m nan pep ayisyen an. Si w menm ou ta gen lide pou vin bos pam. Al mete w nan mitan pèp la. Ou pap ka bòs mwen paske prezidan sa a jodi a koke nan gòj ou a li pa gen bòs, li gen yon grenn bòs pèp ayisyen. Mwen di nou jodi a sistèm peze souse sa a ke n konstwi a se sistèm sa a se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik, nan enstabilite ekonomik avèk yon enstabilite sosyal kwonik. E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè, povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping, se yo menm ki bay, e fò m di nou sa, ak sa yo sèvi tou wi, pou yo fè tout sa yo ap fè a, se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola, sou zafè gaz la mesye. Banm fon ti pale ak nou, poukisa n fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje, sonje lè w te rele m nan, nan telefòn. M deside pale avè w maten an. Oligak kòwonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la a. Lè w te rele m nan telefòn, ou di m konsa, gen senkant an prezidan depi bagay la ap fèt konsa. M di w gen senkant an depi w ap vòlè jodi a bagay la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. Ou te tèlman pè! Ou te tèlman pè, lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa ou pa vin nan peyi a. Jodi a m ap di nou, m pa vin la pou m pèsekite nou mesye, men m vin la pou m vin di nou konsa, lajan k grate w la, sonje m te di nou sa deja, al mete l labank, oubyen ede moun nan òfelina avèk li, oubyen ede konstwi lekòl, pase si l grate w, wè kote k pa, lè w grate kote k pa grate w, Sa l fè? A ben ok. Lajan sa a, si w pa chèche yon jan pou men rete trankil avèk li, pita k a pi tris. Paske pèp sa a, lè l pran desizyon, li ban m pouvwa, mwen fè katran si nou suiv m pa pèsekite pèsonn. Men sa m fè yo m konnen yo fè mal. Kontra ke m koupe yo. Yeux pèp sa map ouvè gaz ou te konn vann lontan leta pat konn pril la map pale avèw ou leta pat konn pri gaz la ou te kanpe ou dim depi 50 ans lap fèt menm jan lèm fouye men ladann apati de mwa me 2020 an leta ayisyen konnya konn ki pril achte gaz nan 1 an sèlman ou te fè 300 milyon dola nan gaz la ou sonje sa map pale avèw moman fini jodia m deside pale avèk ou. Paske poukisa fòm pale avèw fòm pale avèw pou moun sa yo konn nan ki batay mwen ye fò yo konn nan ki batay mwen ye sonje lèm fenk monte prezidan an 2017 sonje emisè w te voye kotem nan kite vin dim konsa ke 4 G a se pou 10 milyon dola poum ka fè 100 premye joum nan lèm tande 10 milyon dola m pa M fèk monte prezidan m pa menm konn sak 4 je non nou konn sak 4 je a pèp la ah ben bon nou pa konn sak 4 je a ah ben se pou sa nou te voyem kote nou voyem nan la wi pou m ouvè zye nou pou m pale ak towo yo 4 je a nou konn kisa l ye gadon telefòn entèlijan nou gen la si gen entènèt nan zòn nan nap wèl make 3 je pa vre sa vle di twazyèm jenerasyon. 4G a se katriyèm jenerasyon. Sa vle di, se yon lisans li ye men kiyès ki vann lisans sa a? Se Leta ki vann li. Mwen menm m fèk monte prezidan, gon nèg ki vin di m, bon monchè, nan 100 premye jou yo gon 10 milyon dola k ap, m di misye poze. Tande, tande, ouvè zòrèy nou. Apre dezan, m resevwa yon gwo towo ankò.

M di bon, 4 je sa a, fò m chèche marenn li ak parenn li papa. 10, 70, pandan peyi a ap pran dife, gon gwo towo, gwo towo m te bay gwo djòb wi, li vin di m, 4 je a prezidan, 150 milyon. M di oh! M di e fout, gade yon 4 je ki vin pou nou papa. 10 milyon, 70 milyon. 150 milyon m poze pi rèd gade m chita sou kat je a la m poko di anyen toujou kounye a gon towo k di konsa bon nou konn sak pase afè kat je sa poul regle an nou envesti yon kòb nan tranzisyon. Lè nou wè map pale avè yo a m konn de ki map pale. Nèg yo pouche w lajan nan pòtoprens la ba w. Peyi a bloke tande, dife limen. Epi gen youn ki rele m nan telefòn li di m prezidan jan bagay la ye la a wap èske wap kite tout peyi a boule nèt ou byen prezidan fò w ale wi prezidan. M di misye banm di w byen. M di misye w konn kilè m pwale li di m kilè prezidan.

4 je Jan bagay la ye a la a M tande Fò m ale men anvan m ale ban m mete yon kontwòl Minis travo piblik la Retire mask la nan figi w pou yo wè w Fò yo wè w Kanpe pou yo wè w Kanpe Kanpe pou yo wè w Beni Kounye a towo sa a Fò n pa bliye 4 je a Se sou kont misye l ye wi 4 je a Se sou kont travo piblik Mèsi minis Towo sa a M di misye Men lè piga nou bliye jojo son moun ki renmen travay a moun ki konnen anpil kounye a sam fè m rele yon seri de gwo ekspè m fè yo vin banm yon konsiltasyon sou 4G lè yo vin banm konsiltasyon yo dim 4G a pi piti kòb pou 4G a banm se 350 milyon dola m di oh 4G 10 milyon 70 milyon 150 milyon kounye a se 350 milyon Kounye a m di eksplike m byen. Yo di m 4 je a s on kontra ki la pou siyen pou kenzan. Sa vle di s on kontra ou menm kòm prezidan w ap siyen pou kenzan. Anndan 4 je a, nou sonje ke ansyen prezidan te gen yon pwogram li te vin avèk li ki te rele PSUGO ki pran 5 santim m kwè sou chak apèl telefonik. Nou konn sa? Mentnan, mwen menm pandan m prezidan an, mwen voye dosye sa a nan. Ouvè zòrèy nou, m di nou, mwen voye dosye sa a nan palman an. Senkantyèm lejislati a vote lwa sou fon nasyonal edikasyon an. Tande byen, FNE a kounye a, anndan kadi a tou, paske li menm li gen yon kòb ladan l. Kounye a menm kote a, yo fin ban m tout dokimantasyon mwen, mwen gen yon konseye, konseye a fin di m men men yon de twa, M rele minis lan m di minis rele direktè jeneral Konatel la nou pral detaye 4 je a lè m fin detaye 4 je a nèt m rive nan 407 milyon dola nou siyen 4 je a pou 15 an pou 407 milyon dola anndan 407 milyon dola a gen 150 milyon dola ki pou FNE lise sa a Ke majistra a sot pale a se nan kòb sa li pral li sa vle di yo pral mete sou li pou rekonstwi l paske rès kòb ki te gen nan palman an kòb la se 1 milya de goud ke lè m 1 milya 200 milyon de goud sa vle di m vle fè men ki kantite teren teren sa ye ok li ase sa vle di nou bezwen fè yon gwo lise de referans se nan rès kòb FN FNE a nou pral pran pou nou mete ladan l sa vle di Mwen eksplike nou tou sa. Mwen eksplike nou tou sa pou kisa? Se pou n konprann pèsekisyon kon prezidan ap sibi. Enstabilite politik peyi a nou wè k ap boule k pa janm ka poze a. Se pou n konn pou kisa l pa ka poze. Pou kisa? ke peyi a pap janm gen lapè toutetan oligak kòwonpi sa yo pa vle men nou wè men nou nou konprann sa sa nou repete sa son bèl bagay repete bon la sou pwen sa sou pwen sa m byen kontan nou vin sou li men sonje m pale don sistèm beze sou se pa vre sonje sa. Sistèm peze souse sa a, kiyès ki. Sa l kontwole anvan si nou konnen? Nou pa konn ki sa l kontwole? Sistèm peze souse a li kontwole Leta. Sa vle di, lè gon sistèm ki kontwole Leta, mwen menm kòm chèf deta, gen desizyon ou pran, ou prèske, pase fò n pa bliye, se lalwa 1. Lalwa di gen twa pouvwa. Gen pouvwa. egzekitif, gen pouvwa lejislatif, gen pouvwa jidisyè. Ou konn lè nou di mare yo a kiyès ki pou mare yo? Kiyès ki pou mare yo? Ki ki ki ki pouvwa? Ki pouvwa? A bon. M ta swete ke pouvwa jidisyè a tande m la. Ki pouvwa k pou mare yo? A bon. Sa vle di lè lè Lè gon desizyon, fò n pa bliye, nan nivo pouvwa egzekitif la, se minis jistis la avèk komisè gouvènman k avè w. Men lè w met laksyon piblik an mouvman, ou fin fè tout chèf dakizasyon, ou transfere dosye a bay on jij denstriksyon, rès la nan men lajistis. Sa vle di si lajistis. pa fè travay li a se moman la ou tonbe nan sa ki rele enpinite se pou sa mwen rakonte nou tou sa se pou m montre nou nan ki batay ke m antre a se pa nan goumen piti nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo k ayisyen nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo ki al lekòl se yo ki sivilize se yo k moun an jeneral. E se pou sa m di nou jodi a, m pran desizyon pou m vin di nou, nou menm, se nou menm ki moun, se nou menm k Ayisyen, paske se nou menm ki sot nan rasin peyi a. Mentnan, pandan m fin pale de sistèm sa a, sistèm sa a fò n pa bliye, s on sistèm ki gen mèt, Li gen gadyen, li gen eritye, li gen bouwo, e l gen viktim. Ki sa n ye deyim sistèm nan? A bon! Ki sa n ye? Bon! Sa vle di, nou viktim sistèm nan. Se pou sa ou wè, nou pa gen wout, nou pa gen dlo, nou pa gen kouran, nou pa gen lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen travay. Nou pa gen opòtinite pa ka kreye nan peyi a. Sa vle di pou n jwenn baz yo se kisa pou n fè? Fò n kraze sistèm sa a. E sèl jan pou l kraze, sèl jan pou l kraze, fòk gen moun ki gen kouraj ak detèminasyon pou l kraze. Se pa yon sistèm ke w ka kanpe, ou ka gade l. Si w gade l, ou wè sistèm sa a? Depi w gade l nan je l fè w grimas, li fè w pè. Fòk gon moun ki te monte prezidan ki te di sistèm nan madigra m pa pè w se moun w ye. E mwen m tou di sistèm sa a jodi a desizyon m pran nou wè kòman m te kòmanse m di m ap kraze l la. Sonje sa m di sistèm nan genyen. Li gen gadyen, li gen mèt, li gen eritye, li gen bouwo, li gen viktim. Si nou menm nou viktim, kiyès ki bouwo yo? Kiyès ki bouwo yo? Enben, ban m ban nou byen. Bouwo sistèm nan, se de moun, gen bouwo, tande byen sa m ap di nou wi, gen bouwo ki volontè, gen bouwo envolontè. Sa vle di, gen de moun oubyen gen bouwo konsyan, pou nou konprann ni pi byen. Gen bouwo ki enkonsyan. Bouwo ki konsyan yo, tande byen, se bouwo, lè yo mache devan nou yo vin pran pouvwa nan men nou. Paske sa pou nou pa janm bliye. Nou wè m vin la jodi a m ap pale, gade ki kantite sekirite ki vin ak mwen, pa vre? Gade ki kantite machin ki vin la. Sa vle di. Kiyès ki mete m kote m ye a? Nou menm! Nou menm ki mete m la! Men si nou mete m la avèk kat elektoral nou an, kòman fè jodi a, lè m fin pran l nan men nou, lè m ale, m rive Pòtoprens epi m bliye nou? Jodi a m on ti jwèt k ap pase nan peyi a, s on ti jwèt m renmen wi tande. Gon gwoup nèg ki gen 30 an depi pouvwa nan men yo, pa vre? Apre 30 an, jodi a, alò anvan m pale m tou pwofite salye frè m ak sè m yo nan Nòdès ki nan opozisyon an, m renmen yo anpil. Yo konnen ke m pa konn fache a pèsonn. Mes frères de l'opposition je vous adore, je vous aime tous. Yo konnen m pa janm nan kont a pèsonn. M pa nan kont. Nan a, sa tande byen sa m di nou. Se nan demokrasi nou ye. Tande, tande, tande, tande, tande byen. Nan demokrasi. Pa gen pouvwa san opozisyon. Pa gen opozisyon san pouvwa. Pokipe moun k ap di nou sa. Se nan, tande, on sèl bagay, on sèl bagay, lè on nèg chwazi, lè on nèg chwazi pou kraze, pou brize, pou boule, sa se zafè pa w. Men mwen menm mwen konnen pa gen demokrasi. San pouvwa, pa gen demokrasi san opozisyon. Sa vle di, m salye tout manm opozisyon nan Nòdès yo nèt. M renmen yo. Men menm sa m vle di yo, m vle di yo jodi a. M vle di yo jodi a, apre trantan, Kote yo te ye ki fè Karis pa t gen rezo elektrik? Apre trantan, kote yo te yo ki fè Monben Kwochi pa t gen kouran? Apre trantan, mwen vle mande yo kote yo te ye ki fè Kapoti pa t gen kouran? M vle mande yo kote yo te ye ki fè Mont Òganize pa t gen kouran? M vle mande yo kote yo te ye ki fè Fòlibète pa t gen kouran? Kote yo te ye ki fè Wanament pa t gen kouran? Se kesyon sa m vin poze frè m. Sèm ki nan opozisyon nan Nòdès yo. Sa vle di jodi a, sa m ap mande nou, m vle di nou kote nou te ye ki fè larivyè Maryo ki t ap inonde moun malfèti t ap inonde yo chak ane. Kote nou te ye mesye dam? Kote nou te ye? Jodi a, se mwen k la. Nou pa kontan? Sispann kraze, sispann brize, sispann boule, vin jwenn mwen nan limen peyi a. Se limen n ap limen l. Nou pa konn kraze, nou pa konn brize, nou konn konstwi, nou konn limen, vin jwenn mwen nan konstwi, nan limen an. Avni pèp sa a ke m ap gade a, se lè w mete kouran 24 sou 24 pou li. Avni pèp sa a m ap gade la, se lè timoun ki la yo, Ou ofri yo opòtinite lè yo fin fè filozofi yo pou yo jwenn yon kote pou yo ale. Pandan m pale de sa, m bezwen konnen konben timoun konben timoun konben timoun ki fin fè filozofi oubyen manman ki gen timoun ki fin fè filozofi la? Leve men pou m wè la. Tande tande tande eeyy! Konben timoun ki fin fè filozofi avèk konben manman Ak pa bak gen moun, gen timoun ki fin fè filozwa, sa di ki gen papye bak 2 yo, men ki pa gen mwayen pou voye yo nan inivèsite. Konbyen k la? Konbyen l ye? Bon, ou konn sa k pase la? Tande, tande, tande byen sa m ap di nou. Tande byen, pase nou wè ti rès ki rete a, se devan dlo yo separe pèch. Volim men m wè k leve la a, tande sa m ap di nou byen. Kote minis minis edikasyon an pa la men gen direksyon direktè depatmantal ok ok ok direktè depatmantal edikasyon tann tann tann tann konbyen manman banm wè tande banm wè manman yo anvan non non non tann tann manman yo anvan mesye pa leve men nou kite manman yo leve men konbyen manman ki gen pitit ki fin fè filozofi ki pa ka voye yo nan inivèsite la. Konbyen manman k la? Ta, nou pa bezwen rele anmwe non. Se, tande, mete yon men nou anlè sèlman. Manman yo. Bon, tande, tande, tande. O, manman yo wi m di. Ok. Bon tande, tande, tande. Ki gen pitit ki fin fè filozofi k pa ka voye yo nan inivèsite. Tande, manman sa yo. Banm wè. Nan ki zòn dave yo vin la. E Kòmandan Fè manman sa yo vin la mwen tanpri. Manman manman yo. Manman ki gen pitit yo k fin fè filozofi. Manman yo. Tann wi m di nou. Manman yo dabò. Manman yo. Manman yo dabò. Fè yo vin la mwen. Non non. Fè yo vin la mwen. Manman yo. Fè yo pase lòt bò a mwen tanpri. Manman yo manman yo. Paske fò sa sispann pou ke mwen menm kòm Jovenel Moise fòm sispann yon aksidan listwa. Fòk gen lòt Jovenel Moise ki ka donnen nan peyi a menm jan ak mwen. Se lekòl pou n ale. Yo la, fè yo monte la mwen. Fè tout manman yo monte. Fè yo mande vin kanpe la. Fè manman yo mande mwen. Manman yo. Fè yo monte. Rete, rete tann. Yo va, m wè sa papa. Boude a boude, m wè sa. Non, eh, pran yo, pran yo an kantite. Pran, pran yo pa, pa pran yo pa, pa gwoup de 10. Pa gwoup de 10. Pa 5. Pran yo pa 5, 5, 5. Pa group de 5. Mesye, mesye tann mwen tanmen non. Mesye, nou konn sa k pase? Sa fè, sa fè avni peyi a ke m ap regle la kounya. Afè lekòl la. Talè, talè, talè. M pral, m pral rele timoun yo tou. Talè, talè. Manman yo pase 5, pran yo pa 5. Pran 5 manman, pase la. 5 manman, 5.

Se pa afè nou nou Se pa afè nou nou te voye m regle E pa sa Enben kite m regle afè nou Kite m regle afè nou Kite m regle afè nou Pase jan Farin nan pa vin nan menm sak la Jan bagay la ye a Ok Bon Kot senkyèm nan Senkyèm manman an Bon Men sa m ap fè Sa vle di pou m pou m konprann nou e Daniel Vin bay Non non e mesye mesye Vin bay on manman pran la parole mwen pou m konn depi kilè pit timoun nan fini bay bay on manman bay
wi depi kilè pitit ou a fini depi kilè pitit ou a fini 2019 2019 2020

Tande, an nou fin regle afè bous yo, tande sa map di nou byen, ban m fin regle afè bous yo avon anvan. Apre sa, delege a la a, na gade, an fin regle afè bous yo. Mèsi prezidan.
Mèsi. Ok.
Bon, e kote direktè, tande, tande, tande, 5 manman sa yo, tande, direktè. Ou konn sa w pral chèche la a? Ou pral chèche yon pye bwa. Vin non papa m wè w gwo nèg anpil konpè. Ayiti fè ta fè si yo wè yon pwoblèm. Wè, ou pral chèche yon pye bwa. Tande mwen, tande mwen. Ou pral chèche yon pye bwa la a, yon kote k gon lonbraj pou w chita. W ap pran non chak timoun yo. Timoun yo wi m di w wi. Paske yo menm yo konn non pitit yo. Pou yo bay, pou yo ba w. Nimewo idantifikasyon yo se ou k direktè depatmantal edikasyon sa nou tande yo tap pale mal la lekòl gratis la fon nasyonal de ledikasyon moun sa yo map ba yo tout on bous pou 4 tran sa vle di ti moun yo pap peye 5 wap pandan 4 tran inivèsite ok ale ou mèt ou mèt desann chèch on pye bwa manman yo nap tou aprè map fè tande. Ad mwen ou mèt desann. Tande. Tande. Tande mwen antan mèt desann ak 5 sa yo. Mwen menm m pral konte. Tann tann medam. M wè cheri ale. M wè m wè w. Tande. Tande tann. Talè. Manman yo nou fini. E. Gade. Direktè! Direktè! E Daniel, depi misye fin fè lis la, ok, lis manman yo, monte ak lis la tousuit pou nou wè egzakteman konbyen manman Glan. Ok? Bon. Mentnan, tann non, sa nou prese konsa? Sa nou prese konsa? M te di nou pran san nou.

Inivèsite yo. Kot ti moun yo? Kote, kote, kote yo? Msye se yonn. Mwen devan m nan sa fè 2. Alè, nou pa bezwen batay. Mesye, tann, tann. Kite medam yo fin ale. Non, non, non, non, non. Medam yo ale. Pran 5 ti moun mwen. Pran, pran.

Bon. Gade. Epi, medam yo lòt bò a, medam yo lòt bò a, direktè depatmantal la fè yo mete yo an liy. Fè tout moun an liy. Pran twa, twa tifi pou mwen, de ti gason. Twa tifi, de ti gason. Menm bagay, tande, nou pa bezwen. Nou pa menm bezwen Voilà ok Kanpe la Twa ti fi de ti gason Pase peyi sa a Son peyi ki konprann ke Se sa yo fè tout vi yo Yo pran yon seri de moun Yo konsidere moun sa yo pa moun Epi son lòt kategori moun ke yo konsidere k pou moun Sa a Mwen dil pandan m prezidan la se poul fini ok bon sa fè 3 tifi mèsi mèsi mèsi tann ok mèsi bon 3 tifi woy bon. Manman, sa di si w rive la eh. Ay! Kon di moun yo, ou lite pou l mete l oh. Ou menm kon di moun yo, se yon jounalis ou ye. Depi kilè ou fini? 2017.
2017 ou fini sa vle di ou poko janm antre nan inivèsite?
Rèv mwen se pou m te vin yon gwo jounalis nan peyi an. Ok, men sa vle di ou pa janm jwenn opòtinite pou peye pou yo pou w peye inivèsite 4 an. Bon, apati de jodi a, m tou di w sa ou menm, inivèsite w, inivèsite w pou sikl, paske fò w pa bliye, lè w fin fè bak, bak 2 w, ou toujou bezwen 4 an inivèsite, sa vle di se bak plis 4, m garanti w. FNE, Fon Nasyonal Edikasyon, sa vle di lajan w, ou sonje sa m sot eksplike la? Afè 4G a, nou sonje l? Se 4G a k ap va pral voye w lekòl la gratis pandan katran, li pral peye inivèsite w. Mèsi anpil, Prezidan.
Alright, ou mèt tann
depi ki lè w fini, demwazèl. Depi ki lè w fini? 2019. 2019? Kote w te lekòl?
Enstiti Nelson Mandela. Nan Fò Libète oubyen? Fò Libète.
Fò Libète?
Wi. Ok, sa vle di ou gen ou gen tout relve nòt ou tou la fò? Wi.
Trè byen.
Sa vle di nan lajan nan lajan Psigo a, nan lajan ou te konn tande lajan FNE a, nou konprann Fon Nasyonal Edikasyon, lajan 4 je a, nou nou konprann sa k 4 je a kounye a? Men lajan 4 je a men. Lajan 4 je a pral la a. Lajan 4 je a pa pral nan? Nan pòch.
Li pral nan? Tèt! Lajan Kadjy a pa pral nan pòch, li pral nan tèt. Enben se sa n fè kounye a. Sa vle di, Daniel pouse pwonon, pwonon yo, sa vle di fò nou bay non nou. Kat didantifikasyon nasyonal nou, nimewo a, ok, ki pou pèmèt direktè depatmantal edikasyon an pou l transfere yo bay. Mèt nou tout. Wi,
l ap transfere yo lè l fin pran yo bay direktè FNE a epi pou yo kontakte nou tousuit y ap vin nan depatman an pou esplike nou. Paske Leta ayisyen, pou m esplike nou byen sa n fè, Leta ayisyen avèk Corpu a, sa vle di. Se konferans dè inivèsite prive ok leta ayisyen nou fè on akò avèk yo sa vle di tout timoun ki pa kapab yo nou nou te fon konkou e mwen di sa m te mande ke gon seri de timoun ki pat gentan patisipe nan nan konkou a pou nou menm pou n ede yo chak kote m pase se sa m fè la sa vle di mentnan nou menm nou pral gen chans Pou 4 an inivèsite nou peye san seng kòb. Pou lajan an yo ta pral mete nan pòch la, nou retire l nan pòch, nou mete l nan tèt. Se kòb sa. Ok.
Bon.
Leve pye w. Leve pye w yon moman. Te m ba w, te pou m tande. Depi ki lè w fini? Depi ki lè w fini? 2020 an la, prezidan. 2020 an la?
Wi. Kote w te lekòl? Lise Senè Vincent de Cerca la Source. Sèkalasous?
Monchè o!
Gwo koze! Msye sot Sèkalasous! Sa vle di se nèg nan mòn nan msye ye wi. Sa vle di ou wè msye? Msye se nèg Ho Nòdès. Nèg Nèg andeyò yo menm jan menm jan ak mwen. Nèg andeyò pa wè yonm. Antouka monchè m fyè de ou. Ok ou sot Ou sot Sèkalasous ou pral jwenn bous ou. Ou merite sa, paske se pa se pa kote ou sòti ki pou vin di ki ki sa w ap vin demen. Mwen menm ki kanpe avè w la a, se pa kote m te te sòti ki ka fè m di ki sa m vin jodi a. Se pou nou chak ki la a konn sa, kèlkeswa kote ou sòti ou ka vin sa w ye demen. Se goumen pou n goumen, se kouraj pou n mete, se pèseverans, se andirans pou n gen pou n goumen pou n goumen avèk advèsite nan lavi a. Sa a di kenbe fèm, yo pral ban non w pou pou sa. Ok. Bon. E sa m ap mande, m pran timoun yo, kounye a sa m ap mande papa yo tou, ok ok ok ok non non tann tann fè papa, bon bon m ap tann tann m ap fè yo tande.

Ou fini tou? Ou fini? Ou fini tou? Kòkòday bwode ou vin kanpe la. Ou fini tou? Ok, trè byen. Bon, nou konn sa k pase? Nou konn sa k pase? M ap mande direktè depatmantal la. Tande byen. Yo pral vin pran nou, yo mèt yo mèt kanpe la, ou pa menm bezwen deplase. Yo pral vin pran nou. M pral mande direktè depatmantal la, direktè depatmantal la pou l vin pran nou, nou chak ki la a, k anba a. Gen moun agoch ki di yo fini, y ap vin pran non nou. Men mwen ale nan sa. Depi, depi nou pa gen tout bagay nou kòrèk, nou pa ladan l. Nou konn sa? Tout afè nou sipoze kòrèk. Bon, demwazèl, kote, bay, bay demwazèl la mikwo pou mwen. Kodo. Tann mwen, tann mwen, tann! Tann! Depi kilè w fini?

Gade! Mèsi. Ou mèt ou menm, ou mèt ou menm al kanpe dèyè a la a. Ou pa janm benyen desann non. Kanpe dèyè a. Sa vle di, fè l kanpe dèyè a. Bon, mentnan, èske ou fini ou menm? Ou jis la? Vini. Bay, bay misye mikwo m nan.
Wi prezidan, mwen tèmine depi an 2012. Mwen tèmine depi an 2012, mwen pa janm gen chans ale nan inivèsite prezidan. M ta renmen ou bakòp mwen. Ou pa janm jwenn posiblite pou peye inivèsite ou? Non, m te kòmanse men m pa gen sipò pou m ka kontinye. Ou pa gen sipò?
Mwen tou jwenn sipò a la pou katran.

Ke bagay la nou konnen ke gwo kantite bous, bous yo ye m pa ta kab di, m pa ta kab di m ap bay nou tout, men tout manman yo m fini avèk yo, medam yo k monte la a mwen fini, yo papa yo m wè yo kanpe la a anndan an nou pa bezwen preche. M pral bay yon kantite nan papa yo, m ta renmen konnen Daniel ki kantite. Gen 6. Gen 6 toujou. 6 jèn ke ou bay bourse. Gen 6 jèn la. Deja. Men manman yo.
Manman yo lòt bò a yo menm. Fè direktè depatmantal la monte pou n konn konbyen manman yo ye. Paske an tou, an tou, an tou, anvan m sot la m bezwen nou, nou fè 150 bous. An tou. 150. Wè. An tou. Bon. Ok. M ap di nou ke. Se pa sèlman zafè bouch la mwen ap men tande. Sa fò al fè nouvèl tande. Se nouvèl 4 la pou al vanvan. Fò pa bliye sa. Kote l? Kote l, kote l, kote l? Kote li? Bon, ok, m kwè ke. M kwè ke nou konprann zafè kouran an, pou n retounen pou n konn sa k te mennen nou la, kouran an, moun savann kare, moun di, moun malfeti, non men fayton an, fayton an gen tan nan, tande, kazèk yo. Kazèk la gen a o bon moun deyò ap demande tou wi la kazèk kazèk fayton kazèk pòlèt sonje m te pase la deja yo pral vini pou yo fè etid pou nou pou konstwi rezo yo paske nou poko gen rezo ditou nou poko gen rezo fò yo konstwi rezo yo sa vle di nòdès la fò m di nou ke Pa gen yon lokalite nan Nòdès ke nou pap chèche pou nou elektrifye. Men sonje kòman pou l fèt. Li pa ka fèt nan dezòd. Li pa ka fèt yon sèl kou ansanm. Se yonn apre lòt pou yo fèt. Sa vle di anfèt. Bon Moun mwen yo, m pwale, nou konnen batay la pa fasil, s on batay ki difisil li ye. M konte sou nou, mwen tande tout kote k pa gen kouran yo nèt, m ap travay pou ke gen kouran k mete nan tout peyi a, se pou sa m ap travay, pa gon kote nan yon komin nan peyi a, jan m te di l la ki p ap gen kouran. Fòlibète kòmanse la, Fòlibète pral limen, Ferye pral limen. Wanament pral limen. Mwen di yo pran ti pasyans pou ke tout sètòp fin fèt pou ke de Savann Kare rive jiska Wanament gen kouran pou tout moun. Moun Derak, m tande nou. Moun Dima, m tande nou. Moun Akil Samdi, m tande nou. Se tout kote, men pa bliye li pap ka fèt yon sèl kou. l ap fèt yonn apre lòt. M pa pral pale avè nou mesye. Mèsi anpil.